Map di nou, gen de moun lè nou wè yo, se moun, yo gen figi moun, yo parèt tankou moun ki saj. E map di sa, mpa p site non an, entèl. Ou jwe fim nan byen, ou jwe fim nan byen, ou te, mpa p site non, ou jwe fim nan byen, ou fèl byen kòkòt. Ou fèl byen, mpa p baw manti, ou pranm. Ou pranm, m pran nan fim nan, m pran nan fim nan. Mezanmi m pap ban nou manti, sim di nou ke m pa pran nan fim nan m pran. Manmzèl te jwe fim nan byen. Manmzèl jwe fim nan egzakteman janl te bezwenl lan el pranm, m te pase m chita, m te pase m fin rive, m te fin wè mò, m te gen fanm, m sou Facebook, map ouvè kòm, fi a se atis li ye, map vann li, m nan radyo, m nan tout kote, m fèl pase pou manadjèm, woy m fin wè mò. E fòm di nou, rèv mwen se te fè fi a jwenn viza pou n kite peyi a pase ke peyi a jan m te wè l la, se pa yon peyi ki bon, m pa di k ap bon, ki pral de mal an pi, men m te gen nan tèt mwen pou m fè madanm mwen kite peyi a, donk pou l al viv yon lavi miyò pase ke peyi a pa bon, se sa m te swete. E fòm di nou, Facebook, fi a jwe fim nan byen. Machè ou bon anpil. Mesye pran tèt nou. Medam pran tèt nou nan lari a. Lè nou kwaze avèk moun sa yo pou Bondye fè nou detekte yo. M konnen gen bon moun, m konnen gen move moun. Men, m ap di nou jounen jodi a, m pran nan kou a. Kou a fè m mal. Li fè m mal men li ban m eksperyans. Li fè m wè yon lòt jan. Li moutre m ke vi a sa m te panse a e pa sa. Jan m te di nou talè a, tout ce qui brille n'est pas or, kaka poul pa jòn ze. Se pa tout blan ki blan, gen de blan ou wè nan aswè ebyen maten ou wè se yon krèm li ye. Gen de blan ou wè nan aswè se limyè k fè l blan, ebyen de maten ou wè l jòn, li gri. Donk mezanmi fi a jwem el jwem li jwe plan byen mezanmi m sansib pou fi a sansib ipèr sansib komsi m atansyone pa gen anyen ke m tap m tap m tap jwenn pou m pa fèl sof vole m pa tap mache si pou li men m te vle fi a viv paske tout moun ki te wè relasyon an sou facebook m ap pase m ap ouvè kòm nan radyo m fin wè mò. Fè fi a pran ti kèk magazin, m ap chache bagay pou li, m travay pasi pala, pase m a gen marye. Mesye pa gen moun ki ta pap, ki pa ta p fè sa. Si w avèk yon fi, oubyen yon nèg ou veze m ap byen pou li, nòmalman, fò w fè yo. E byen pa janm pèdi, m pa p pèdi sa yo, m pa p pèdi yo. Men, Se rekòmanse m pral rekòmanse, rekòmanse toujou di, men pa pè rekòmanse. Kote m vin la a, m pa pè rekòmanse paske m pran kou, e m pran kou, m pran frap. E lè m di nou m pran frap, m pran frap. M vin pa konprann relasyon m 27 janvye. Lè sa a, se te jou fèt mwen, m konprann ke Depi nan lavèy m tap fè yon video depi lè sa m kòmanse pran frap nan men madanm mwen map fè video madanm mwen kitem sou plato a lale a tout zanmi l li kitem m di cheri demen se fèt mwen kòman w fè ou ta kitem sou yon plato la tout moun al nan video a yo vini video a fini ou menm ki pou ta rete an dènye avèm ou pran tout bagay ou prale sa sa vle di demen se fèt mwen. Wap kitem fè tout travay sa yo pou kòb, depi lè sa m santi ke relasyon m pa menm jan ankò, relasyon m menase. Je wont je, je wont je, je chèch, je fè wont sèvi kòlè, nan demen m fè yon ti mini rankont, m pitit mwen avèk yon zanmi m tou prè lakay mwen nan yon restoran. La. Madanm mwen fè kòm si l pa byen toujou. Li vini l fè m kado yon mont. M pran mont lan kòm li te pwomèt mwen. Men tout sware a madanm mwen di l pa santi l byen, tèt li ap fè l mal men se te plan an, se te yon plan l te ye. Li pa dòmi avè m, l al lakay li, pa gen pwoblèm. Depi l jous, depi 27 janvye. Jiskaske m pati, madanm mwen pa janm retounen lakay mwen ankò, epi m ap goumen avèk yon relasyon kif-kif. Ral lakay li, m pot lajan ale, m pot tout bagay, bagay m ta di nou. Madanm mwen te malad, t ap swiv tretman, m ap rele nan telefòn, li retounen, m ap mande fi a kòman l ye. Fi a ap pale avè m, malgre m ap pran bèk, m ap pran tout bagay, m rete la, m pran fèm, m ap pran. M rele zanmi m, m di zanmi m yo, m nan zanmi m, m pa konprann relasyon m, m santi ke bagay yo yon jan. Men gon lè l te rele m, m rele l nan telefòn, li di m ke m gon bagay pou l, m di l wi men li pa janm di m li. E defwa m al fè l sipriz lakay li, m pa jwenn li, l ap di m o m pa ka, o papa pa fè m bagay konsa, e kenbe w ap vin kenbe m. Chak fwa m rele madanm mwen an li di m li, m nan geto a, m ap pran, m ap pran chaj, m a, depi lè sa a m santi m pa gen fanm ankò. Bon. Malgre m pale avèk madanm mwen m al lakay li, sa pa mache. M di l m ap kite peyi a. M di l ban m yon chans ankò pase ke si gen bagay ke m pa t fè, m pral eseye fè yo. Li pa dakò. Enben, jan m ap di nou an, m kite peyi a. Menm jou m ap kite peyi a, m di Kèt, m pa vle fè l san m pa di l. Depi nan èpòt la, m rele l. M di, Cheri, an n retounen fè bagay yo, bliye tout sa k pase. Li pa dakò. Bon kote pou l ta dakò li pale m mal li di l fè dezan gaspiyaj avè m m pa regle anyen pou li m pa fè anyen pou li yon fòkinn maryaj dèyè se mwen ki te vin ofri l fòkinn maryaj sa a pa met pye devan lakay li si m al lakay li l ap vide lwil cho sou mwen pa met pye Mezanmi nou wè nan ki pwoblèm ke m te ye. Fi a banm pwoblèm, l ap vire nan tout pwogram avèk zanmi. E m ap di nou sa Facebook, m pa vin la a pou m avili pyès moun. Li pa bon lè w te renmen yon fi ou renmen l nèt. Mwen menm, m pa renmen fi sa ankò. Paske li fè mal, yon moun ki te vin manipile w, li ka touye w nan nwit, li te ka fè nenpòt bagay paske se te plan l. Mezanmi veye kò nou nan moun ke n ap rankontre. Yo rize anpil, yo pran tout fòm, yo pran tout kalte fòm, kalte fòm. Mwen menm m te fin wè mò, m wè madanm mwen bèl, madanm mwen madanm mwen ap penpan, o o. Madanm mwen pral nan spò. M kontan Li gin rive li pa la ankò map goumen avèl m di cheri fòw ale se atis ou ye ou gon fòm pou gin lò sou sèn pa fè vant nan plat ok gin bagay yo yo fèt e pa bliye madanm mwen son e fanm nan fi a son moun ki asmatik m toujou ap veye sou li toujou ap veye toujou ap veye. E malgre m pati nan èpòt la m di manmzèl an n retounen ankò. Non! Manmzèl di m pa kesyon, li pa bezwen m ankò, kite bouda l an repo. E fò m di w bagay sa yo frape m, frape m. Si fi a se yon fi li te jwenn avè m, m pa t ap pèsiste non. E paske. Depi lèm avèl li pa janm gen m pa janm pran fè mennaj sou li li pa janm gen moun ki vin dil fè mariw la rete an repo tande ou wè nèg mariw la cho nan m pa janm fè sa dayè m toujou ap afiche m toujou mete foto manmzèl sou paj mwen m toujou metel sou enstagram mwen pou m montre moun ke mwen gen madanm donk fòk mwen sipòte madanm mwen nan tout sa lap fè. Madanm mwen vin trè popilè, yo konnen n, nan lari yo wè nou, Dèm Love, sa k ap fèt? Sa k ap fèt? La Diva, m kontan paske m santi gon travay ki kòmanse fèt. M menm konn al jwe an pwovens avè l. Sa vle di ke mwen te vle viv. M kwè premye pwogram. Dam sa jwe se avem le sa m fon kob bilader m telman kontan m retire 15 mil goud nan ti mini prestasyon ke moun yo te bay madanm mwen fe paske li te we piblik la bel li di fon fon fem jwe non m kontan pa konn kote m met kom o zanj paske m tande madanm mwen pral jwe efektivman lal jwe apresa m di cheri si w jwe fom peye w wi m ap peye w nan kob yo te ban mwen an M rale 15 mil goud, ki se 3 mil dola ayisyen, pou m ka fè l plezi. M di, bon, m peye w prestasyon an, pase ou kòmanse jwe, donk bagay yo ap vini. Sa se yon moun ki vle viv avèk yon moun. Fi a pa gen pitit. Li pa gen pitit non, sa vle di ke se pa yon moun ki te gen twòp nesesite, pase sa, pase li pa peye kay, li pa gen pitit, li gen ti travay li. E mwen menm, nan tout sa m ap fè, nan tout mèg mwen, madan mwen pa janm soufri pou lajan, non! Non! M pa janm kite bagay konsa fèt, non! E pa manti, Bondye ap tande m, Bondye ap gade m, li konnen, li konnen m son moun ki fourye lè m gen fanm mwen, ki jan ke m teke fanm mwen. Pa gon fanm sou latè kem ta avèl ki ka di blaze te di se te dat non ou ka dim te gon nèg lèd nan menm men kalite a m genyenl lakay mwen paske m pap kite fanm ka avèm nan dim li grangou nan e tout moun te wè jan fi a te vin bèl vin gwosi nan yon ti moman yo konnen lap vire isit lap vire lòtbò enben pandan fi a vire tounen m vin kòmanse pa sanblel lap banm atitid. Ok. Enben! Lala te vin revele m ke fi a se viza li te vin pran nan men m avèk sipèsta ke li te vin chache nan men m. Bon, lè gen yon zanmi l ki te rele l, li di, O! Apa m tande w marye avèk pastè Blaze? Li di, Ou marye? Wi, m marye. Men m gen de objektif. Se vin atis epi pran yon viza. E map di nou, Facebook, gen nouvèl ki pi rèd toujou. E lèm vin aprann yo, m transfòme, m transande. Kote map pale avè nou la, se pa nan bò isi a m aprann nouvèl sa yo. M transande, m transfòme, m pa vle lage nouvèl sa yo. Padan ke se yon moun ke m ta avèl. Men sa rete pou m di l yo an fas. Sa rete pou m di l yo an fas e fò m jwenn fanmi l an fas pou m pale avè l pou yo panse ke moun ke yo te wè k nan menm nan, moun ke yo te wè a se pa li sa. Gon lòt moun ki kache anndan moun sa. Donk, m pa p di sa sou Facebook, men m panse, le mond an piti, li te mèt se bò isi a, kèlkonk ma kwaze avè l, oubyen an Ayiti yon lè, lè m met pye m, ma di l ke ou jwe fim nan byen, ou pran m, ou te pran m. M pa p di sa la, m pa p janm di sa, se bagay pèsonèl, men. Si se pou lanati konnen, lòt moun knnen sa k konnen tou deja konnen l. Men m pap di sa la pou ou. M fè w kado sa. M pap dechire w la, m pap devwale w. Men ou konn sa w fè a, ou konn ki mannigèt ke w te fè tout lè w te avè m yo. Men sa k pi minim nan m di w li, m di pèp Facebook li, se ke manmzèl te vin manipile m pou l te pran yon viza avèk yon. Atis, li te vin atis. Manmzèl te gentan atis, tout peyi a konnen l. La, kote l pase, la diva, la diva, la ay. Mezanmi m sanble ti kòb mwen nan mèg mwayen ke m ap fè Ayiti, ke yon atis ke yo pa menm vle pwograme, nan yon peyi se kolòn ki bat rès yo nan debat, menm te nan zòn moun rès yo nan debat. M sanble kòb ameriken m pran nan 2 fwa pou fi a, Se pa bagay ke m ta janm sipoze repete nou men gen de bagay ki fè w mal pou montre ke w te vle viv se mwen menm ki met strateji m deyò m fè paspò m pou fi a avèk lajan m fè paspò pou li epi m al de yon viza pou li premye fwa li pa pase lal de yon dezyèm viza avèk menm kòb mwen ankò li pa pase. M di cheri nou pap dekouraje nan pase viza son koutwazi li ye gen moun ki pran 20 gen moun ki pran 40 50 30 refi jiskaske yo bon ou menm pa dekouraje. Paw la sa, tann lè paw, tann lè w rive, kou lè w rive tout bagay ap fèt, ah manmzèl dekouraje, non m pa gen dwa janm al viv bultchet konsa, se si pa repetition pou mete m m di cheri pa dekouraje, fi a pa fèt konsa, fòw poze, nou prale kanmenm, depi nou fè kòb la nou prale. Vi a pa fèt konsa, fòk ou poze, al fache. Men kòm di ou se yon moun genlè ki te gen anpil anbisyon, gen anpil zanmi m. Fi a, kay zanmi m, lè l wè nan ki pozisyon ke moun yo ap viv, on dirè ke l panse ke se mwen k pa vle fè efò. Non, chak atis Ayiti gen mòd de vi pa yo. Fo yo viv lavi pa yo. Chak atis gon reyalite. Nèg la gen dwa li nan tout bon zak li, nan tout vye zak li pou l ka pase. Pou l gen gwo kay, pou l gen gwo chato, pou bèl machin. M deside pou m viv vi m trè pezib, trè senp. Sa m ap manje a pou m byen manje l, pou m byen moulin l. Pou m pa kraze l avèk emosyon, pou m pa veye gade dèyè. Pou moun pa di men sa m te fè pou kòb la. Paske m konnen m gen talan, m ka travay, m gen enspirasyon. Selman se peyi a kap boykote m. Donk gen de zanmi ke m prezante manmzèl m, li santi manmzèl kom si m ta di w, lè l wè yo li di kèt. Moun sa yo pou kisa yo devan ou? E ou la de, ou la lontan moun sa yo ap pase devan ou. Men m pa janm anvye de sa yon moun posede. M pa janm kom si rayi yon moun. M toujou di lè m gen pa m nan map fyè de li. Enben. Sèm li te vin jwe m, enben lè l vin wè ke m pa konn sa k pase, li mande m divòs. Lè li mande m divòs, bagay la te fè m mal, malgre ke m te eseye pale avè l pou m te retounen bay yo, enben li pa t vle, li, se yon lòt bagay te fè ke m pa t enterese l ankò. Li pale avè m lèd, li pale avè m lèd, li di m de bagay vrèman fwasan, de bagay ke m pa janm ka imajine, de bagay men menm m pa kwè m t ap di l yo, paske lè w marye avèk yon moun fò w fè rezèv pou li, de bagay vrèman chokan, fi a soti pou l te imilye m, men ou pa imilye m kòkòt, ou imilye tèt ou, paske m ap viv, je vivrai! Jezi vre map viv paske m gen fanmi m m gen detèminasyon Bondye pap kitem konsa m vòlè slogan ti dam nan Jezi vre e map viv e tout zanmim yo konnen m gen kouraj Jezi vre je dwa viv ma vi. Chak moun gon istwa pou yo rakonte kote yo rive, chak moun gon istwa tris, e chak moun gon istwa mèrveyez pou yo rakonte, pase ke mwen menm m pa konn fè moun mal, m pa konn fè moun mal, se blag m konn bay, ok, m gen bon kè mwen menm, Bondye konn sa, e jounen jodi a, e fò m di m son nèg ki frape anpil, non sèlman madanm mwen ta ban m move. move atitid epi m vin frape mistikman kote m ap travay la. M vin santi m pa nòmal, m pa konprann mwen, m santi pye m ap pèdi tè, m ap frape tèt mwen, m mande sa k ap pase la, m pa anvi al travay. Epi, Lanati vin revele m, fè yon bon samariten rele m, li di m, Piti! Ou gen anpil pwoblèm. Ou gen anpil pwoblèm. Kote w ap travay la yo frape w mistikman. E yo frape w pou pa janm anyen, pou pa janm reyalize. E bagay la tèlman di, li tou kraze relasyon w. Leve pye w pitit gason m. Rele manman w. Pale a manman w. Lè m rele manman m, manman m di pitit gason m. M la. Poze chita lakay ou. M ap vin Ayiti. Manman m se yon kretyèn, se yon moun k ap priye maten, midi, swa. Se moun legliz, e fòm di w, kote m vin la, li di m chak dimanch pou m al legliz avè l. Wi, m ap fè sa. Men m ap toujou egzèse metye pastè blaze, m pa vin etèn, m pa vin etèn nan tèt mwen la. M ap toujou la. Men fòm di nou ke kou a te di. Aktyèlman. M ap rekipere m, n ap gade m, m te gentan gen anpil zo k ap pouse nan machwè m Ayiti, m ap byen manje, ak yon frijidè plen bagay. Bon bagay yo. Bon, m ap ouvè frijidè a pou m wè li pase gen anpil bagay la. Manman m pran swen m, pitit gason m, pitit fanm m, pitit fi m yo k ap tande m la, manman m pran swen m, sè m yo pran swen m. Petèt machin nan yo te kite m nan. E lè m di fi a sa, li di m non, e paske se atis ou ye, ou pa te gen machin, e pa machin nan m te bezwen non. Bon, si w renmen yon nèg, ou ka fè l kado machin tou, menm jan nèg la ka fè w kado machin nan. Fi a di, o, se pa machin nan non m te bezwen, se pou ou. M di, non cheri, tout sa m posede se pou ou, pa pran pòz ou pa t bezwen machin nan. E si w te renmen m, se pa pou machin, oubyen materyèl ou ta vin kanpe, kòm se dèyè, m vin aprann ke se dèyè viza l te ye, lanati defye kou a. Mezanmi pran tèt nou nan vi a. Met tèt nou an plas, pa rayi moun pou sa yo genyen. Priye. Lè yon moun gen yon bagay nou pako genyen l, nou ka genyen l tou depi nou gen lafwa. Depi nou pa panse mal. Panse mal pou yon moun se panse mal pou tèt ou. Panse byen pou yon moun se panse byen pou ou. Renmen yon moun se renmen tèt ou. Wè pwogresyon pou yon moun se wè pwogresyon pou tèt ou. Jounen jodi a. Map mande padon pou tout sa kem te panse pou manmzèl aprè lèm fin aprann ke se koul te fin fè. E fòm di nou lèm fin aprann bagay sa yo, m te santim vrèman boulvèse, m santi ke sim ta jwenn yon moun konsa m patap kitel egziste. Men m mande Bondye padon pou bagay sa pa repete nan bouch mwen ankò. Kel viv vil, kel ale ke mwen menm mwen toujou pouswiv chemenm. Yon sèl bagay map di. Depi ou fè yon moun mal, la wap peyel. Depi ou fè yon moun byen, la wap jwenn li. Kote gen byen an gen mal, kote gen mal la gen byen, kote gen byen an gen byen, kote gen mal la gen mal la. Atansyon! Manmzèl te jwe jwèt la byen. Jwèt jwèt la byen. Tande wi, yon fi lè lap sot travay m konn mete dlo cho pou li. M konn mete, m konn ap fè manje pou li. Lè lap vini pou jwenn manje a tou cho. Sil di ke. Li lap vini, mal kanpe nan bagay tankou son timoun ki pral rankontre manmanl map tann e chak lè manzè ap vin nan kay mwen se kòm se premye fwa tèlman m te renmen fi a ebyen lè poul te imilye mwen li imilye m jounen jodia mwen menm ki imilye la m panse ke Bondye gon plan pou mwen kanmenm m pa di m pral vin rich m pral di m pral gen kòb men m panse ke Bondye pap kite m konsa paske mwen te vle viv avèk fi a mwen te renmenl Jounen jodi a m ka toujou renmen l wi nan sans ke antre moun a moun mwen m pa gen lanmou lan fanm a gason ankò pou li non bagay sa yo pa kole nan venn mwen ankò Bondye ban m fòs avèk kouraj avèk priyè ke bon manman m fè pou mwen mete m djanm yèswa pandan m ap fè yon live yèswa pandan m ap fè yon live bagay la ni pase nan tèt mwen m pa ka fè live la ankò. Dlo te anvi kouri sot nan je m, se sa k fè n pa t wè m yè swa a. Bagay la te kòmanse pou l boulvèse m lè m tande estrateji ke manmzèl te genyen pandan ke mwen menm m te ak tout li menm, tout mwen menm te pou li. Donk, m te kanpe live la, m pa t santi m nan mwen menm. M te kanpe live la, lè sè m nan di m sa m genyen, m di kèk moun gen yon pwoblèm, men ki pwoblèm, sa nou panse a e pa sa. M te ba yo manti e aprè m vin. Antre nan mwen menm, mwen di Bondye pa kite lespri Kayen antre nan tèt mwen, pa kite lespri mal antre nan tèt mwen, fè m viv, fè m panse byen pou li. M ap panse byen pou li, ke tout bagay al byen pou li, paske lè w panse mal pou yon moun, se mal w atire. Bondye tout sa m te di de mal ke manmzèl, m antre yo. Tout sa m te panse negatif lè manmzèl te vin fè m mal la, m antre yo. M jire pou m pa janm panse mal pou moun sa ankò. E m jire tou, m ap mande pou Bondye ban m fòs avèk kouraj pou m pa janm panse avèk yon moun konsa nan vi m. Paske m vle fè yon lòt chemen. M vle me atire yon lòt enèji lakay mwen. M vle atire yon bagay pozitif lakay mwen, non bagay negatif. Gen bagay m konn di manmzèl m p ap di yo la, men m ap di yo anfas li, anfas fanmi l. Si fanmi yo lè yo konn nouvèl la, si yo a tonbe endispoze a endispoze, si yo mouri a mouri a mouri, e pap fòt mwen paske fòm bay nouvèl la kanmenm e fòm rakonte tout sa ke mwen menm m aprann de relasyon m pase ke menm m santi m tap viv byen a manmzèl, manmzèl pat janm dwat avèm. M retire tout sam te di yo Bondye e m pap janm di sa ankò. Map mande Bondye poul banm fòs a kouraj poum pa panse avèk yon moun konsa fèm panse a fanmim fèm panse a zanmim fèm panse a pitit mwen men pou yon moun konsa pa janm parèt sou wout mwen kòm bagaj dim di jamè jamè li ka vin la mwèl li ka m ka nan peyi dayiti m pase mwèl paske li gen bagay poul ban mwen paske li pako banm papye lèt divòs mwen mezanmi. Men kijan bagay la pase pou moun Facebook pa panse se blaze ki yo te jwenn li avèk yon fanm oubyen tèl bagay tèl bagay. Meni, byen materyèl se bagay k ap pase. Machin, kay, 12 janvye te bay gwo egzanp lan. Se pi gwo egzanp ke lèzòm oubyen Ayisyen te gen nan men yo. Nou te temwen de 12 janvye, sa k te mouri pa anyen, men sa ki vivan jounen jodi a wè kòman kay te tounen pil sab, pil wòch, pil fatra, malgre se ladan pou n dòmi, kòman machin te kraze, malgre se li menm pou n toujou kondui, kòman makèt manje te gate, malgre fò nou toujou achte yo. Mezanmi, pran san nou. Medam, pa renmen avèk yon moun ke nou pa santi ke nou renmen. Mesye, Pa renmen avèk yon moun ke nou pa santi n renmen. Viv avèk yon moun ke nou santi ke si nou gen 5 kòb ki gen 10 kòb ki ka kontante l. Viv avèk yon moun si se mayi moulen blan nap fè li dakò. Viv avèk yon moun apre mayi moulen blan an nou pral manje yon poul peyi pou n viv avèl. Viv avèk yon fi lè w achte yon bèl ròb ba li pou l pran sa kòm si l anvi mete l nan mize. Viv avèk yon gason lè w ba l yon pè soulye lè w ba li pou l panse Se yon bèl bagay viv avèk moun ki ka renmen w menm jan avèk Tropicana ki di n renmen moun ki renmen nou. Jounen jodi a la, m pa vin rakonte istwa m sou Facebook, men m vin fè nou konnen ke vi a li pa osi fasil lè n wè de moun ap viv. Mwen menm m te fin wè mò, mwen menm m te santi m m pa gen pi bèl fanm ke m te gen nan men m nan mond lan, se mwen ki te gen pi bèl fanm nan, se mwen ki te gen pi bèl ankadreman, se poutan plan an te fèt deja. Fi a, pandan ke m ap panse avè l, li menm, li, l ap panse a yon lòt kote. Hey! Entel ou mechan anpil ou mechan ou mechan ou konn kijan fanfan te renmenw ou konn jan fanfan sa nèg ki konn ap pote soup tou cho pou ou dèyè moto al lakay ou dimanch maten fanfan sa ki toujou vle manje avèw chak wikenn e menm fanfan sa ki toujou ap achte rob soulye pou ou. Se menm fanfan sa ki toujou di madanm mwen, m di w pa bwè byè ankò, ou nan fè vant ou gou, epi apre yon de minit, cheri w ap bwè yon byè? Se li menm nan, e ou te fè pase tout mizè sa. Mwen menm m pa yon gwo gason, m pa yon, m pa yon, m pa wo, m pa chèlbè, men m panse se yon avèk yon fi, gen de bagay m ka ba ou, m ka lave pye w, m ka pase krèm sou po w, m ka achte flè pou ou. Pandan w ap dòmi, si gen chalè, m ka fè van pou ou. M ka veye w pandan tout nan nwit. M ka met sandal nan pye w, m ka fè manje pou ou. M ka prete kòb pou ou. M ka fè yon pakèt bagay. Gen anpil bagay ke m ka fè pou ou fi. M ka goumen pou ou. M p ap kite moun pale w mal. Anpil bagay. M gen anpil kalite. M pa yon nèg, lè m gen madanm mwen, m prefere m achte pye atè m ba l sandal. Lè m vwayaje, lè m antre nan yon stò, premye sa m achte se yon wòb. Premye soulye m achte se yon soulye fi, se yon sandal. Lè m antre nan yon stò ki bagay fanm, tèt mwen, tèt mwen, lòlòj mwen vire. Malgre m pa gen ase kòb, m achte bagay pou madanm mwen. Mwen te toujou renmen madanm mwen, m te toujou moutre madanm mwen Kem vle viv avèl men domaj ke li te gen plan pal e map mande bon Dye boul fanm kel pral ban mwen an fòl konprann mwen malgre kem pran anpil frap men map toujou renmen paske m gon kè poum renmen gen bagay m te konn di lèm fin la manmzèl fin fèm m te di m pap renmen ankò non m pa gen dwa kanpe nan wout fòm renmen paske kèm se kè renmen l ye jounen jodia map padone fi sa. Map padone l. Map padone l paske l pa konn sa l fè. Paske lè yon moun renmen w, ou pa konn sa, se yon gwo bagay li ye. Lè yon moun renmen w, ou pa konn sa, hey, lè w vin konprann sa l ap twò ta pou ou. M pa t gen lajan, m pa t gen kay, m pa t gen machin, men m te gen yon kè pou m te bay fi a. Mwen te anvi viv. A chak fwa m gen yon kòb. Gen zanmi k konnen m se avèk fi a m panse anvan. Mwen pete sa pou entèl wi, sa w wè? Sa e pou li? An n pase ba li l lò. Li gen dwa pa gen yon goud nan moman an wi. Aha, se avè l m panse. Lè madanm mwen ap soti li pa gen ponp asmatik sa ban m pwoblèm. Nou oblije tounen machin pou n al achte l paske m te vle viv. Se pa repwochan, se montre w montre w kòman relasyon m te nan moman an. M te vle vin viv avèk fi a. Epi jounen jodi a, pou m santi ke m pran kalte kalòt sa nan men tout zanmi m ki te wè m ap ouvè kò m, gen nèg k ap di m, m te di w sa, ou ouvè kò w, ou kale kò w twòp, ou bat kò w twòp avèk fi a. Se pa kesyon de bat kò w. Lè yon moun gen yon bèl chemiz, ou pa kite l nan pandri w. Lè yon moun gen yon bèl soulye, ou pa mete l anba kabann. Ou mete soulye sa a. Lè w moun gen yon chèn, ou pa achte l pou met lak, ou mete l nan kou w. Lè w gen yon bèl telefòn, se pou pale li ye. Lè w gen yon bèl kabann, se pou dòmi. Se menm jan, si m gen madanm mwen, mezanmi, fò m fè foto avè l, fò m soti avè l, fò m. Ak mèg mwayen m genyen. M pa nèg k ap di m gen, m posede dis, m posede dat, epoutan m pa posede yo. Non! M toujou pase dwat. Petèt ke fi a panse ke m te gen milyon. Non, mpat janm gen milyon cheri, e mpat janm baw manti tou, ou te jwe jwèt la byen cheri, ou byen jwel, mta mete ou jwe nan medam o teyat yo, moun sa yo, ou jwel byen cheri, ou jwel byen, sèl bagay map diw cheri, pran prekosyon nan lari a, paske tout gason, gon nèg ou ka pale, gon nèg ou ka fèl yon bagay, li pa okipew, gon nèg ou ka fèl yon bagay li pa menm tande w, gon nèg ki pap reflechi tande. Ou tande sa m di w la? Gen nèg ki pap menm reflechi paske lè w ap travay di pou achte yon grenn kilòt pou bay madanm ou, men m bliye di nou sa, m ka achte kilòt tou wi, bèl kilòt, anpil kilòt wi. Lè m soti nan lari a, m jwenn yon mayo, m kanpe nan pèpè a, m pa konn bèlè, m pa konn si se atis m ye, m wè grenn mayo a, m pran l wi. Hen o! Bon, madanm mwen m bezwen fè bèl, w gade jan l m ap gade m. M dèyè moto m tout bagay. Yo konn fè foto m lage l sou Jane 12 pandan m pral ka madanm mwen yo lage l. Ki mele m? Se pa sa k vi a. Vi a se vi. Viv jan w kapab la. Pa viv pou moun. Leve ou viv pou moun, ou sispann viv. Lè sa a, li ka detounen lespri ou, ou ka al fè sa k pa sa. Lè w gade ou al vòlè, yo mare ou. M te viv ak sa m gen. Bondye pwoteje m. Bondye gade m. Li metem anba zè sèl manmanm paske manmanm tap priye Mezanmi pa rayi moun tande toujou gen bon kè menm lèm tande map bay blag menm lèm tande map voye moute non mpa rayi moun m renmen moun anpil zanmim ki konnenm ti ma bèl etwal ou konnenm Gladen Joy nou konnen atis la nou konn Hugo pou lemon nou konnen nou renmenm anpil nou toujou ap di blaze nou renmenm men m renmen nou tou mesye paske nou toujou ap banm fòs lèm gen pwoblèm yo se avè nou mal pale. M di l ke m renmen fi a, malgre m renmen fi a, fi a pa sou bò m ankò, men m pèdi batay la. M pèdi batay la, men m pa pèdi yon gè, paske toujou gen fanm.